Bonjou bonswa entènèt kòman nou ye zanmim yo alò jan nou ka nou ka rive konnenl lan se ke m pap kite nou konsa depi m jwenn yon ti enfòmasyon map potel ba nou se ke gen anpil moun kap plenyen tankou ki voye foto yo bay mennaj yo oubyen video bay mennaj yo aprè de twa jou swa dizan ou sou facebook e sou whatsapp oubyen sou lòt rezo sosyo yo. E ou tande, foto moun sa oubyen video moun sa pran la wi. Enben kounye, jo, nan moman an la, m pot solisyon an pou nou. Solisyon an ki sa li ye, avèk yon senp aplikasyon ke kote n ap ka voye swa foto a oubyen yon video bay mennaj nou an avèk yon kòd. Men si moun sa, si se pa mennaj ou a ki kon, si se pa mennaj nou an ki konfye moun sa kòd lan, sè ke moun sa p ap ka jwenn foto nou, pou li pibliye l, fè sa l bezwen fè a. Alò kisa n ap fè? Nou prale dirèkteman sou Play Store. Lè nou rive sou Play Store, kisa n ap fè? Mwen menm m te gentan gen aplikasyon an enstale deja sou telefòn mwen. Ale, kisa nou wè? Nou wè kot aplikasyon kote wè nou wè ki make IMG DPDF lan. Se li menm mwen klike sou li. Epi anba, m ap desann anba, kote, pandan lè m rive anba, m prale kote ou wè nan ti kazye ki make pdf lan, ki an vè lan. Epi m klike sou li. Lè m klike sou li, pliske m te gen aplikasyon an ou e enstale deja, ki sa m wè, m ale sou bouton ouvri an. Lè m rive sou bouton ouvri an, epi m ale nan plis. Epi pandan m ale nan plis, m ale nan galri. Pandan m ale nan galri an, Lè m rive nan galeri kisa m fè? M ap pran, m ale la m chwazi yon foto, m ap chwazi yon foto. M klike sou foto sa. Lè m klike sou foto sa kisa m ap fè e m klike sou foto an ankò? La li seleksyone. Pandan li seleksyone epi m ale nan done. Pandan m ale nan done epi la tou m pral montre nou kote ke n ap ka la kote nou wè ti flèch lan ale an, fouye tèt li an nan ti ekriti wouj lan anlè a, enben se la tou nou menm N ap klike. Lè nou rive, lè nou klike sou li la, ki sa n ap fè? La, yo mande pou nou ekri non pdf lan. Pou nou bay pdf lan yon non. Mwen menm m ap ba l yon non ki se Sedou. Lè m fini, m ap desann anba a kote ki make password lan. M klike sou password lan. Mwen menm pou nou ka wè sa m ap fè, pou nou ka wè modpas m ap mete an, m ap klike sou sa. Lè m rive la, epi nan modpas lan, ki sa m fè? M desann anba la. Epi pou m mete modpas la, m mete 23, 23. Epi m ale nan ok. Lè m rive nan ok epi l ap telechaje la, gen yon anons k ap pase, m ap fèmen anons lan, ekskize mwen. Ok, epi m ale la nan ti bouton pataj la. Ban m montre kote pou nou prale lè m di bouton pataj lan. M ale la, nan ti bouton pataj lan. Lè m rive nan bouton pataj la, ki sa m ap fè? Epi m prale, m pral montre nou yon bagay, m pral pataje l avèk yon moun. Lè m fin, m pral pataje l avèk yon moun, ok. M pral pataje l avèk kiyès m pral pataje l? Ok, mwen gen yon kòd, ban m retire kòd sa a. E ok Kòd sa ki sa m pataje l avèk moun sa la ki se Amorceta Lè m fini m klike la m voye l ale Ok dja Pou nou fin pou nou ka wè prèv lan men ki sa m fè ok m ap klike sou foto a la ki bay sa m te voye pataje avèk moun nan Ki sa yo mande m yo mande m pou m bay kòd lan Kòd lan ki sa m te mete m te mete 23 23 men ni. Men foto an. Ok, sa se sa mwen moutre. Tsè ke nou ka fèl pou nenpòt, nenpòt sa ke nou vle an. Nenpòt foto nou ta vle voye bay menaj nou an. Alò, mwen pral ban nou yon prèv. Mwen pral moutre nou yon ti bagay ki se e yon bèl ti ap WhatsApp ki m gen. Wè nou wè WhatsApp, wè jan WhatsApp mwen bèl la? Jan WhatsApp mwen bèl lan la. M gen konsa tou, m gen pou m fè yon video pou m moutre nou. Ki aplikasyon pou nou telechaje pou nou fè WhatsApp nou bèl tou? Ki oman pou nou fè WhatsApp nou? Ki jan de WhatsApp pou nou mete sou telefòn nou pou nou fèl bèl tou? Alò finalman, si ou fèk rive sou chanèl mwen, map mande nou sa, pa neglije banm yon like epi abòne a chanèl la. Si ou te gentan abòne deja, pa neglije banm like lan epi map m tou di nou mèsi tou pou nouvo abònem yo. Map fini pa remèsye nou tout moun ki gade videyo m yo epi patajel pataje videyo a epi finalman pou nou ka fini pa jwenn lòt videyo ke m pral poste sou pou watsap la pou nouvo watsap ki genyen.